An an fòm. Map suiv nou blond. Ma chère e ou konn sa m panse. Merci. Bon bagay. Men te ki sa da pa Woody. Yo. Fòk ou konprann Woody tou. Gen jan wal di w lan gen de fiche yo di le twal chèche yo pap jwenn li. Mwen menm se konsa m ye tou. Non, ou mete l nan archive. Non, non, non, non. Gen de ba yon moun fè ou. I'm sorry man. E Adelante l ye m pa gen gade dèyè ladan. Yeah. Ou mete l nan Sa se mwen. achiv.
Sa se mwen. Gen moun, m gen dwa gen pwoblèm avèk yo, m rezoud pwoblèm nan. Legzanp lan klè, Blond, ou mwen menm avè w, li se li egzanp ki klè. Gen Oui, anpil oui, moun ki oui. toujou gen dwa panse, men menm ak Arel gen dwa gon pwoblèm sou entènèt. Men, mwen menm ak Arel prèske chak jou nou bay ti tèks, chak semèn at least nou pataje yon ide sou yon sijè Yes. kèlkonk. Sa vle di, Yeah. gen moun sa pa anpeche si m wè Carel fè yon bagay ki pa fè m plezi pou m di l li oubyen si m fè yon bagay ki pa fè l plezi pou l rele m pou l di m li. E se sa ki fè w moun, se sa ki ba w valè tou kòm moun. So se se konsa m konsidere zanmi tou. Men gen bagay tou, lè yon moun fè w li, li fè l nan lide pou l detwi w. Sa m vle w gen sa nan tèt ou. E lè w idantifye sa, fò w konnen sa se yon danje l ye e fò w retire l sou ou tou. Mwen menm, Sa se mwen mwen. gon, mwen gon kapasite lakay mwen ou di pou m fè moun ki detwi m nan bati m. Peryòd. Mwen menm mwen vle manje sou do moun ki vle detwi m nan. Menm moun ki vle detwi m nan, se menm moun sa mwen menm, se plan m sa, fò m itilize l pou m manje. E m ap fè moun nan manje tou, se pa sèl mwen k ap manje. M ap itilize w pou m manje, m ap fè w manje tou. Paske sa m ap antre a, m ap bo ladan l. E n ap kontinye manje ansanm. Paske mwen m jis la pou m manje, ou di. M pa pèsonèl menm. I'm just here to eat. M just bezwen manje pou tab mwen toujou gen manje. M pa pran anyen pèsonèl. Ou di l, m gade l, m di gad on kaka mesye. Kont sa k pase monchè? Kòman w ye la cheri? Mè w m t ap gade live ou a bebe. Bon bagay. Wi bebe.

Sa pa vle di ke w pap manje non plis, oubyen ou pap gen kòb nan pòch ou non plis. Listen! Listen!
W ap manje, tande, tande Wewe, w ap manje, men ou pap manje nan plat moun sa a. Atansyon! Atansyon! Si Woody ap fè yon bagay la, m santi ke sa, 64 mil konbyen milyon viewers Woody genyen yo, m ka manje sou tèt yo. Paske lè m nan platfòm Woody an la a, m ap jwenn yon 5, 6 moun kanmenm k ap vin, k ap, m ka benefisye de yo. Ou konprann sa m di w lan? But map manje, map still manje men m pap manje nan plat ou di mwen men m se nan tout plat depi gen manje ladan l fò m manje ti kal ladan l.
That's it. Se se manje ou pa Woody, gen Woody, nan sa mwen chodiè w. pètèt se paske m pa fanm ki fè m pa ka fè sa. Maybe. Gen lè sa a.
Yeah. Son gwo bagay ou di la. Ok, sa se, sa Ou se dakò men fòmil. Guy Perfect? Wow. Son gwo bagay ou di la, Karen. Men men
Men men m se nan tout plat pou m manje. Ou konprann? Fò m pran ti kal nan chak. Oh oh. Mwen gwo pil manje devan nan mwen menm pou m pa ka goute. O, o, fò m goute. Sa se fòmil ki di, il fò anbrase son edmi pou mye le toufe a wi. Anbrase son edmi pou mye le toufe. E li w ap anplwaye wi. Non, tande, Blondie, Blondie fò nan sa. Mwen menm, mwen pèsonèlman, menm pa gen enemi, m pa janm fè moun enemi. Sa se sa le pwoblèm. Mwen pa gon yon kapasite pou m fè moun enemi, pou m gen pwoblèm avèk yon moun pou opinyon l, pou sa l panse de mwen. Mwen menm non plis. Men sa pa vle di m pral deal a moun nan Blondie. M pa bezwen deal avèl e biznis nap fè wi Carel se kòb wi that's it biznis map mache se biznis nap fè. Ah m prefere mouri grangou. Waw yeah sometime sometime m prefere reziyen m. Carel pa vin ba ti gason an konsèy sa la menm non. M aprann pechè chat dlo e konsa m ye mwen menm. Non sa se tanperaman m tou. Wè map bat Map bat pou m netwaye tèt Woody ka pito n pat rele Carel. Map bat pou m fè Woody panse yon lòt jan Carel gate bagay la. Non, eh, m tande konsèy la, m tande konsèy la, men ou konnen li pap mache. Li pap mache sou yon nèg ki ki ki ki fè tout tan sa ap batay pou konstwi pèsonalite sa m genyen an. Yeah, m konprann ou. M konprann ou. M konprann ou. Non men an menm tan tou, an menm tan tou, an menm tan tou, sa m ap eseye eksplike, mwen konprann aspè biznis ke w genyen an. Ou pa pran enpèsonèl ou tout biznis. Men sa pou w konprann se ke gen yon mouvman ke yon moun fè, al fè biznis avè l se ekspoze tèt ou bokou plis. Ekspoze tèt ou pou sa rive ou ankò, ekspoze tèt ou pou evantyèlman ou viktim bokou plis, e bay moun nan plis opòtinite pou l kraze ou, paske lè l tap eseye kraze ou la ou pat menm a pwoksimite l, epi kounye a ou menm ou nan bouchi.
Men Carel, banm di w yon ti bagay, ou wè nan biznis sa, nan biznis sa kote, kote, jan map gade biznis lan la, yon moun ki pa gen odas, yon moun ki pa diplomat ladan l, li, Ou chita sou yon chèz ki vrèman limite. Ou chita sou yon chèz ki vrèman limite. Paske se tout, e se pa sèlman nan biznis ayisyen nan li ye, li nan tout biznis nèt. Nan tout biznis nèt, yo li, wap limite sou pa gen yon diplomasi, sou pa deplwaye yon diplomasi pou ke ou atenn nivo kote ke ou vle rive an. Se nan sans sa ke m ap pale. Se pa kòmsi. Non, m konprann, m konprann pafètman.
Men an menm tan tou, mwen menm, mwen menm, m pa menm konn de ki istwa ke Woody ap pale, men mwen menm mwen nan de Bon, n ap sitiyasyon tou pale kote ke. ke, n ap pale ke kòmsi ke, sa nou t ap pale, se paske mwen Woody sòti yon trè bèl mizik e mwen twouve ke medya yon ti jan absan.
Woody pa al nan medya, Woody konn aksè a tout medya ke l konnen l genyen wi. Tande, e se sa m ap di, se sa m ap di, se sa m ap di l ke l pa vle konprann. Se pa ke mwen gen medya an fas mwen ou byen medya pa sipote m, moun ki pou sipote m nan medya yo sipote m. Sipote w, egzakteman.
Men mwen menm, mwen menm mwen ta renmen wè. Non menm, petèt petèt yo ta renmen jwenn, jwenn bokou plis nan men, nan men de seri de moun. Yes. Men gen yon pakèt moun ki sòti atik la. Yes. Gen Jules Osset ki sòti atik, genyen, gen plizyè lòt, e m pa sonje non yo, men mwen retweet pi fò nan yo. Gen yon pakèt atik, swa sou Facebook mwen, wap jwenn plizye, tout atik ki soti konsènan mizik lan, m repòs tout. Se paske anpil nan nou pa konsidere moun sa yo kòm medya oubyen nou pa ba sa yap fè a valè. Paske le pli souvan, si se pa de moun ki gen non nan mizik lan ki soti. Blondy te vle w al Miami, al Florida pou al fè tou de medya Florida. Se la gen medya semèn sa a. Gen se de moun nan medya ki e yo yo ta flemen wè ki fè bagay. Tankou mwen vle Carel, mwen vle Guy Wewe, mwen vle Kit Kat. mwen vle Wilfrid, mwen vle tout moun net. Yes! Mwen vle wè internet. Mwen vle wè internet la show. Paske se ou dik sot son mizik, mwen vle wè tout moun. Ye, paske son, se pa jous son mizik ki soti, son gwo mizik ki soti. Son gwo mizik ki soti, an. Mizik la gen tout potansyalite.
Mizik la gen lòt atis la, dani ki pa ayisyen. Kòm si m te vle pou medya kouvri sa. Pou tout medya net kouvri sa. Medya konkre. Blond. Blond.
Wi chè. Tande.
Ou konnen, ou konnen, ou konnen ki jan m, ki tanperaman m gen. M gon tanperaman pa janm ret atè. M met tonbe 9 fwa, m ap leve 10 fwa. That's it.
Sa se mwen. M ap fon premye featuring a yon entènasyonal, li pa mache, m pral dè yon lòt. E aktyèlman m ap pale avè w la a, Nou gen plizyè gwo pwodiktè ki travay avèk de gwo pwodiktè, de gwo atis entènasyonal ki deja reponn mwen pou travay avè m sou next pwojè ke m ap fè sou albòm nan. Sa vle di, m ap chache, chak tan yon bagay negatif rive, m frape pòt lòt atis. Genyen ki reponn, genyen ki pa reponn, but I'm looking for something bigger than sa m genyen deja. Sa w genyen deja, that's it, that's it. Yes, m dakò wi.
Bon, bon, pandan wap goumen pou ti... Bon, ou pa ka di fanatik yo pa goumen pou sa yo vle, non, Roody? A non, a non, a non, a non, a non.
Bon, ou menm, ou menm ou ka kanpe nan pozisyon pa w tanke atis, mwen an tanke fanatik, ou pa ka di m sa pou m fè ak lavi m. Gade, gade, gade.
Oh! Mwen se fanatik mwen. Ou konprann?
Mwen se fanatik mwen, ou pa ka di m... Ou pa ka dim pou m di Carel koman fè li pa pale de mizik la, ou pa ka dim pou m pa di Wilfrid koman fè li pa pale de mizik la. Carel bay opinyon l, Carel, m tap eksplike w opinyon Carel sou sa, Carel pale de mizik la deja. Roody, men pèsonèlman m renmen le fè ke nou entwodui lang kreyòl la avèk nouvo atis ki vini sou mizik la, ou konprann? M tande misye ap di marye avè m. Yeah. M tande misye pale kreyòl li menm. M tande misye ap di marye avè m nan mizik la. Oui, sa son bèl bagay pou nou. Son bèl bagay li ye pou nou epi atis lan tou Atis lan tou tap fyè tou, lap kontan tou yon si bèl travay konsa, ou konprann? So, tout moun ki la yo, kat nou prèske 4500 konbyen moun, pase sou YouTube la, Carel. Nan, mizik la prèske a 1 milyon wi la. Mta fin leve fanmi mwen aswè a wi. Enben aswè a la, aswè a la Carel fò l 1 milyon, an ale Carel. An ale, an ale. An ale Carel, aswè a la fò l 1 milyon, an ale, an ale. Paske m panse ke menm sa ke nou menm ki nan endistri ayisyèn nan ap tann de mizik lan, se menm sa ke fanatik lòt atis lan tou. Se menm sa ke l ap tann de mizik lan tou. So. An ale Carel, an ale, an ale. Wi men, men, men, m gon, m gon, m gon lòt opinyon pa rapò a sa. Si, si Roody vle depase mache sa,

Mwen menm map reponn, Woody fèmen bouch ou. Se pa Woody ki kè. Ou wè Woody sanble yon moun ki kè? Ou pa tande Woody dou li menm? Li pa fè diplomasi? Eske ou wè Woody kè? Se mwen an tanke fanatik ki kè. Se mwen ki gen pwoblèm. Se mwen ki gen pwoblèm paske m pa wè mizik la sou paj ou Carel. Se mwen ki pwoblèm nan. Se pa Woody.
Mwen ri trip mizik la joul soti a. Joul non, soti a map gade mizik la sama Woody nan premier. Jodi a fè 7 jou. Map tèks a Woody pendant map gade vidéo. Jodi a fè 7 jou.
Jodi a la soya la nou pral retweet link la ankò nap metel sou Facebook, sou Twitter, tout kote net. Pou li rive 1 million views a soya la demen si Dieu veut pou lè lòt atis la leve pou l wèl 1 million views kare. Carel ou wè nèg sa pi wè.
Moun ki an afa avèk Blonde di. Men non se pa se se sa. Se bon moun yo wè Woody an ba live la yo di rele Woody men Woody pa janm ouvè bouch li pa janm pale pa janm di se mwen menm a kap pale avèk di map di di. M pa konprann sa kap fèt la. Ti gason men non lòt on lòt on lòt moun. li vini nan nan nan nan nan miz nan nan nan pwojè ansanm avèk li, fò nou anbrase pwojè a e antanke yon moun ki renmen l, fanatik li, m di an nou an nou pale, di di l bon li di menm monte l poste, m epi di ap fè live epi m wè mizik la l ap pase kounye a mwen menm bouch mwen ou konn bouch mwen pa retate so m tonbe pale ou konprann? Bòt se pa Woody ki di sa, se mwen. Tande byen, tande byen, men sa m ap eseye di nou an. Wè, m ap gade pa videyo a la. Di je viens du Sénégal mais je suis un fan fou de Roody Roodboy et j'aime beaucoup Wisboy. Se sa yo kmade wi anba anba anba bagay la.
Wi, se sa nou bezwen. Se sa kmade wi. Enben mwen menm, m bezwen pou moun sa yo ki soti Senegal la wè Roody, ou konprann, pèp li avèl. Nou la paske nou avèl. Ou konprann? Men, I'm a proud, I'm a proud African who absolutely love Haitian culture. So to see this collaboration is amazing. Love it. Se, se sa yo ki enpòtan. Epi, pou nou poste videyo aswè a tou, vrèman enpòtan. Ok, se la nou prale. Epi, pou nou poste videyo a, pou tout moun ki anba live la poste videyo a, mwen menm Carel, konnen son moun ke m renmen anpil. Sa se mwen k di Carel poste. Ou te poste pou ou di kounya ou pral poste pou mwen.
Ah, ok. Yes. Beli mama m share wi, ok Beli. Merci, share. I love you so much. Wè pou sa m renmen kare. Lè sa k fè m renmen Thank you. nan. Giwewe pa anba live la. Eske Giwewe pa la? Rele Giwewe. Giwewe. E pou sa m renmen Carel. Wè, Carel son bon ti moun. Mwen renmen. Men wè, a sou Twitter, mwen fake tweet li la, wap di se Blondie ki voye m, ok? Wi, wi.
Tout moun net, al sou Twitter nou lage link video a, lage link YouTube la. Men demen si Dieu veut la pou video a rive 1 million view. Sa son challenge m bay pèp ayisyen, fanatik ou di, fanatik Blonde di, fanatik D-Perfect. Li son challenge, son defi li e nap leve l. Ann leve l. Nou pa fèl pou Roody non, paske Roody pa kyè, na fèl pou nou menm fanatik yo, ki mele nou ak Roody. Nou pa kyè, ou konn Roody, Roody chante l di l pa kyè deja. Li pa kyè, l pa kyè, nou pa kyè, ou konprann? But nou menm nou kyè, nou kyè, ou konprann?